Lòt envite nou pote pou ou nan kay la, enben se yon slameur ki pase nan kay la deja, enben gen evolisyon e se pou sa li retounen pou l vin pale nou de nouvo pwojè l, de reprezante l pral reprezante Ayiti nan koup di mond slam, m vle pale de Nervno fils de plume, ann swiv sa nou t ap di ansanm avèk slameur la. Enben la a nou ansanm avèk Nervno fils de plume ke nou te wè nan kay lan deja paske li vin nan show a e la a li retounen men nou pral pale plis koze e m salye w Nervno m kontan resevwa w yon lòt fwa nan show NJ Lera vin avè w. Bonswa NJ, bonswa tout telespektatè kap gade show sa a, s on plezi pou m nan kay la. Nervno, sa w regle pandan ti tan sa a ke. Ke nou pat wè a. M konnen gen anpil bagay men piblik lan vle konnen plis. Bon sinon
m gen jan m te anonse l nan show presedan an e videyo Don't Touch lan ki prè nou kapab monte sou chanèl mwen e Nervno Fils de Plume pou nou gade videyo sa ki fenk soti. Epi mwen te m dezinye ane dènyè desanm ane pase kòm meyè slamè ayisyen de la deseni sa ke nou pat gentan pale nan show lan. E jodi an, m panse rezon ki fè mwen la, se paske mwen prale reprezante Ayiti nan kadre koup di mond de slam a Pari. Bon wi, n ap gen pou n pale plis de sa tou. Ou loreya nan konkou, ou resevwa pri meyò slamè, anpil bagay wi. Anpil bagay fèt. Sinon, Don Touch lan, èske ou twouve ke piblik lan akeyi l? Wè bon jiska prezan la tizè a la frape ase byen m panse ke se yon video ki vreman ap fè chimen. Ok e m wè anpil moun konn ap danse l sou tiktok tou. Byen sur byen sur
yeah.
E jiska prezan e dènyèman m te poze w kesyon sa kijan w te wè slam nan pa bò isit e kijan w wè l la pou kounya. Bon e janm te wè slam nan ak janm wè l kounya la se vreman diferan m panse poko gen yon ane k pase. Map di salam nan gentan pran yon bèl elan e mwen salye Euthalie e ki fè yon vant sinyati an panse premye fwa e yon fanm fè yon pwojè konsa alò m panse ke kontrèman a repons nou te bay dènyèman e se ke slam nan di kote fanm yo. Panse nou te touche fanm yo anpil vrèman wi. Wè wè wè bon an fèt mwen menm m kontan wè fanm yo kap travay konsa epi m panse ke avèk koup di mond de slam sa gen anpil moun ki pat konn si gen koup di mond de slam Yo wè, yo rann yo kont gen koup di mond islam deja epi islam nan vin gen yon lòt anplè paske m panse medya medya yo isi a yo akeyi nouvèl la avèk a kè ouvè epi a lechèl entènasyonal tou islam ayisyen an vin gen yon lòt valè. Ok, sou ki kritè menm kòmsi. patisipasyon pou koup du mond lan ye? Bon koup du mond lan li gen 2 kritè men kritè fondamantal la fòk ou chanpyon chanpyona nasyonal men kòm Ayiti pa gen chanpyona nasyonal or mwen menm mwen te gen chans chwazi seleksyone kòm manm juri nan konkou Slameur à vous la parole son konkou entènasyonal ki fèt presizeman an Afrik epi mwen avèk pri meyè Slameur Ayisyen de la deseni an Se de sa yo ki te plis fòs pou mwen te kapab kalifye kòm reprezantan Ayiti nan koup di mond sa. Ok, e jiska prezan preparasyon konkou an tout bagay ok m kwè se di 11 o 16 me, di 11 o 16 me tout bagay pa ok men n ap fè le meyè de nou menm e di kote bon m kapab di tèks talan se bon men kote preparasyon tankou Sa m ta kapab di, nou ta kapab konsidere kòm akseswa yo, se poko sa. Ok, èske jiskaprezan ou gen yon ekip ki deside di y ap anbrase Nervno pou l al reprezante peyi a? Ekip Nervno a?
Sètadi, mon équipe de toujours, sètadi staff mwen, ki anbrase l men sinon m pa gen pyès moun, ou di mwens pyès l avèk kèk slameur, tankou m ap salye slameur sou track sa, m ap salye LFD, kèk slameur ki ban m bourad epi. Ti mesye federasyon yo, Didi, kondane ki ap bay bourad moral epi gade tèks yo avèg epi travanse de lòt bagay. Ok, nou remake gen plizyè peyi, pami yo nan gwoup Q an, m kwè gen Mawòk, Japon epi Kotdivwa epi gen lòt peyi tou ki nan gwoup B, gwoup C etc. Kòman, ou menm ki pral afwonte tout peyi sa yo, èske ou panse ke ou anfòm pou sa? Wè, e pa panse m panse li kwè m kwè li konnen m konnen l. M pa panse pou sa men sof ke m pa konn souzestime okenn moun ditou. Menm nan lavi kourant m pa konn souzestime yon moun. Deja m son moun ki trè konpetitif e sof ke dènyèman nou fè yon ti similasyon sou zoom, yon repetisyon sou zoom, kontrèman yon seri de peyi m te mwens estime yo. Yo mwen yo rèd yo rèd. Saw dim la. Japon rèd. Kimi Ichiwata rèd. Mwen m panse li te parèt fèb nan poul la menl rèd. Ok reprezante ayiti pou ou nan koup di mond e slam vle di kisa pou ou? Bon vle di ke dabò ke ayiti fè yon gwo pa paske aprè 18 aprè 17 edisyon nou sou 18 edisyon yo pat janm envite okenn ayisyen Ayiti pa t janm elijib pou patisipe nan koup di mond lan epi wè ane sa nou patisipe deja son fyète pou mwen wè peyi m patisipe nan koup di mond lan e son onè pou mwen le fèt ke se mwen ki pral reprezante peyi a nan konpetisyon sila. Ok nou pral tounen sou koup di mond lan mwen konnen slam nan fòk nou poze kèk kesyon. Lalwa fèk sòti yon videyo la kisa w panse de li? Dabò fòk yo mande èske m gad videyo a. M toujou di sa. Wè m gad videyo a. Bon se videyo lalwa. Dra l pou nou. De retou apre lapoz. De retou apre lapoz. M pa pral menm al nan videyo a. M pral nan tèks la. M pral nan lide a. M ekri lalwa m di lalwa sa. M panse slam nan te toujou bezwen bagay konsa. Paske mwen menm m te pè fè l. E pa m pa t pè fè l non fèt. M pa t vle fè l yon slam nan ang konsa. Paske gen moun ki wè m tankou yo di m. E kòm m te ka di sa, petèt gen moun ki klase m kòm moun ki konfliktyèl. Poutan m pa konfliktyèl, sof ke yo di m djòlè, yo di m bagay sa yo. Men m kontan e pa mwen ki fè l, se lalwa ki fè l. Paske yo konprann yo di m djòlè. E bon, m kontan wè lalwa oze fè l e s on bèl trak. Menm s on trak ke m renmen. E monchè lalwa chapo. E m panse kounya la e son gwo pòt ki ouvri pou nèg ki de gon seri de bagay kap travèse yo anndan ki t anvi fon ti djòlè pou yon bagay yo fè yap gen posiblite fèl menn bon bagay. Men talè ou te ou te touche e e e pwen Utali an vre men w pat e elabore plis li fon vant sinyati yo dènyèman e kijan w twouve pwojè li an menm?
Bon e franchman m poko tande pwojè a. M ale nan vantilatè an e sa k vin rive, m pa anfèt m pa m poko tande pwojè a. Gen pwojè a menm gen l m poko tande l e paske m konnen vi avèk sitiyasyon m nan moute desann m ta rete m poko pran san m pou m tande pwojè a men m panse ke se ap yon bèl pwojè se sa m sipoze. Ok.
E ou toujou ap viv de slam nan? Byen antandu, eske ou fè plis kòb kounya? An nou pale non. Ya, bon, ya, ya, an di sa, an di sa. An pale bagay nan klè, ou rete ya, ya. Ya, wi, m panse ke gen plis antrevi avèk ke, avèk ke, sa ke nou petèt reyalize avèk yon seri de lòt ang, epi. Trè resamman la, mwen sot siyen yon kontra avèk Matglob e Ceecol, yon bèl ti kontra e m panse ke tout moun ki gen lekòl e k ap gade cho sa yo kapab entegre pwojè sa, pwogram sa ki rele An Ekri. An Ekri se yon pwogram ki la pou tout lekòl pou ankouraje timoun e literati yo, ekriti yo nan lekòl yo. W ap gen posiblite, moun yo ap gen posiblite pou yo kapab, timoun yo ap gen posiblite pou yo swiv yon seri de fòmasyon gratitman. sou teknik dekriti yo, swa pwezi, swa disètasyon, lèt, nouvèl, epi jwenn kit yon seri de lòt bagay. M panse se yon bèl pwogram. Tout lekòl ki vle entegre pwogram sa a, w ap jis bezwen ministè a konnen w sèlman epi y ap ba w yon fòmilè dadezyon, w ap kontakte moun yo. Epi m panse ke se yon bèl pwojè. Ok, gen yon aktivite ou te vrèman kòmanse, m te kapab di, ki te vrèman kòmanse pran. Kot avi vwa menm? Li te pran. Wi, wi.
Non, m di kòmanse paske menm fò, fòk li te kontinye. Sa k pase avi vwa menm? Avi vwa la, avi vwa la, avi vwa ap frape. M panse ou kapab wè ke avi vwa sou rezo sosyal yo ki toujou kontinye nan kad pwomosyon e, e, e slamè yo. Men sof ke menm jan pakèt aktivite. E aktivite. Menm jan yon pakèt aktivite ki gen nan peyi a la, vi sitiyasyon kounye a. Avi vwa se yon, yon sware slam ki fèt nan nwit. A vle di jan sekirite a ye la. E pa genyen nou pa vle riske lavi pèsonn ni lavi ekip la ok sa vle di jan peyi a kidnapin bon se pa mwen ki pral aprann nou tout sa ki gen nan peyi an se youn nan rezon ki fè nou kanpe sware a wap wè menm konsè duo ki te gen ant mwen menm avèk LFD ki pou te fèt lan ensekirite peyi a fèl pa fèt ok nou te voyel pou yon dat ilteryè jiska prezan li poko fèt sa vle di a viv vwa toujou la nou toujou ap travay nou toujou gen zye sou slamè yo e m panse ke sof ke sware a fon kanpe li kanpe yon ti kras lontan. Men nou gen pou nou reprann e m panse ke an nou rete an nou rete pozitif n ap kwaze dwèt nou. Ok ann tounen paske m te di m t ap tounen talè a sou kesyon koup di mond la. Leta ayisyen ok non ann ale ann pale klè ann pale klè paske w ap bezwen tout tip de sipò men menm sipò gouvènman an menm paske se yon koup di mond ou pral reprezante peyi nou èske w gen yon mesaj espesyal pou yo? Map bay mesaj sa lontan, banm di jiska prezan m gen kèk moun nan o nivo de leta ki relem ki fèm pwomès men jiska prezan anyen konkrè poko fèt tandiske byen avan ke mwen reponn kesyon dirèkteman e pandan ke Angie sa ki enpòtan tankou yè map tout lè map vin la map reflechi a bagay sa m twouve ke li son aberasyon paske e prepare konkou lan e chèche sipò an menm tan yo pa matche. Ok. Èske w konprann? Yo vrèman pa matche. Non, ou pa ka fè tout bagay sa a. Ya, sa vle di ke ou wè tankou lajounen, m nan entèvyou, m nan rankontre yon seri de moun e m dwe prepare lannwit. Lannwit se jeneralman lannwit ke m pi alèz pou m prepare. Men, an n pa menm pale de pwoblèm kouran, pa menm pale de pwoblèm entènèt ki genyen. Sa vle di, tout kondisyon yo, e lè m pale de kondisyon. devi ou di mwens kondisyon m pa ka di globalman pa reyini vreman sa vle di se goumen k ap fèt e menm o nivo de leta pa gen m poko jwenn sipò jiska prezan m ap pale avè w la sa ki gen yon pakèt tan depi ke nouvèl la anonse jiska prezan m poko gen sipò okenn moun e m panse ke bon mesaj la se ta ki sa se ta E m ap kòmanse konsa pou m di gen yon seri de moun aktyèlman la, se yon mesaj ke m ap bay lontan, e m bay li nan prèske tout entèvyou, gen yon seri de jèn tankou m ki ap tiye moun, ki ap kidnape moun, e yo te kapab gwos lame menm jan avè m, yo te kapab yon gwo avoka, yo te kapab yon gwo foutbolè, yo gen talan, men kòm yo pa jwenn ankadreman, yo lage aladeriv. Petèt mwen menm konviksyon fè mwen m pa kenbe zam, e m fèt Bèlè, m grandi Bèlè, sa vle di m te ekspoze a sa yo tou. Men petèt m gon posiblite ke m chwazi yon lòt bagay e ki fè jounen jodi a m kapab al reprezante Ayiti nan kad de koup di mond sa. Sa vle di m panse ke an nou an nou evite e tankou lèse jèn yo pou kont yo. Mwen menm m di l petèt sa nou pi dwa panse gen manke objektivite. Men paske se mwen men m panse si yo ankadre jèn yo nou kapab redwi E en to deriv la nou kapab sove ti rès la. E mwen menm mwen, mwen se pa tankou charite, sa m tankou m ap mande, deja m pa bezwen charite nan men moun. Men se sof ke son bagay peyi, son jès patriyotik, m panse ke li lè li tan pou nou e en e sipòte sa k ap fèt de pozitif nan peyi a. Li lè li tan pou nou sipòte jèn ki vle avanse. Se yon kesyon de peyi, se yon kesyon Dayiti. M pa pral nan koup di mond la pou mwen. Paske m te ka. Bon, ou pral reprezante peyi a apre tou. Byensi. M te ka just ret lakay mwen, m chita, m manje, m gad seri, m kòmanse travay sou sa m abitye travay yo. Men se tout sakrifis m ap fè pa dòmi e pran lari a. E tankou jodi a la, m al nan, m al, m te rive nan labank. Epi m ap reflechi. M di kèt, gad jan m ekspoze. E nou konn jan sitiyasyon peyi a ye. Moun yo, bon, ou pral nan koup di mond, ou pral al an Frans. Bon, mezanmi, gen lajan e. Èske w konprann? Sa vle di, vi m pa twò, pa twò pwoteje nan moman an. Èske w konprann? Sa vle di m gen tout fristrasyon sa yo.
Ok. Ya. Wi, ou pale de, ou soti Bèlè, se vre. Nou konnen Bèlè gen, gen kèk atis k ap evolye ladan l, pami yo nou gen, nou gen, ou wè ki atis wi. E Figi Biznis?
Wi, ou gen Figi Biznis. E kòman w twouve yon atis konsa? E lè w di m kòman m twouve l la, sa vle di. Kòman w twouve atis lan?
Trapper a, e kote l soti an, pakou li, E ou soti bèlè tou donk. Ya m konn fake biznis depi m timoun. Ok. Depi m timoun m konn fake biznis e m te toujou renmen wè l poutèt premyèman li wo. Ok. Misye wo epi misye te toujou gon pakèt e kòm li toujou gen yon pakèt e kolye nan kou l, wòb. Mwen menm m te m te toujou gon atirans pou moun e menm nan zafè fi m te toujou gon atirans pou moun ki pa majinal sa vle di ki ki pap fè yon bagay ki deranje sosyete a non men k ap fè yon bagay ki Petèt hors de sosyete a ki pa antre nan yon lojik, nan yon kliche, wè sa m di w lan, fòk li tèl jan, tankou mwen menm, e se nan menm demach sa ki fè nou te fè diskisyon sa deja, ki fè m toujou gen kepi m alanvè, kaskèt m alanvè. Ah, m ta pral pale de sa ankò wi. Sa vle di se menm lojik sa paske mwen renmen moun ki, ou fè yon bagay, paske lè yon, chak aksyon yon moun fè nan vi a, ou gen 2 bagay ki enpòtan lè w fin fè aksyon an.

Ou gen 4 atis ki rive sou ou, li kapab rapèl, chantè, trapè, 4. Ban nou 4 presizeman. Wi, ki rive sou ou, ki fè w plezi. Yeah, Bedjine.
Ok. E Niska, K-Niss. Ok. E. BIC, Roody Rudebuy. Ok. M manke, m manke al di w genlè enfo m yo, ou al wè selon mwen se kòman sa devan. E si gen youn ki pa, bon, m p ap di youn, si w gen 4 lòt ki pa rive sou ou? Ki atis ki pa rive sou mwen? Ou pa w ri? Wi, gen nèg ki pa rive sou mwen. Enben, di nou.
Talè banm reflechi ase m pa twò m pa twò panse a moun ki pa rive sou mwen sa vle di nèg la pa rive sou mwen sa pa di m anyen e kiyès m ta ka di la moun ki pa rive sou mwen. Li kapab yon rapè, li kapab yon chantè, yon chantez, yon trapè m si ke ou gen ou gen 4 nan tèt ou la li kapab plis wi men. Wè m poko kwè m ka jwenn youn wè m poko kwè m ka jwenn youn men m konnen gen ki pa rive sou mwen m konnen ki pa rive sou mwen e men. An di, anpil trapè pa rive sou mwen. Anpil trapè pa rive sou mwen. Ou gen 4 ki pa rive ebyen?
Paske ou di anpil trapè, e di ou priyorize trap lan la. Non m pa priyorize trap la non, m panse gen anpil ki pa rive sou mwen. Men m pa anvi fè pèsonalite a.
E di ou ka di sa w renmen yo pa ka di sa k pa rive sou ou. E pa paske m tankou m pè non men, ann kite sa la pito li pa fè zen. Ok. E aprè koup di mond lan, e nou espere ke tout bagay pral byen pase pou Ayiti ke w ap reprezante. E kisa ou konte fè e aprè? Paske se se pral totalman yon siksè, nou pa pral konn nan ki nan ki etap ou pral franchi vrèman nan nan koup lan paske e aprè tout poko fèt men kijan ou pral konte retounen Ayiti e aprè reprezantasyon sa? Repons m pral bay la anpil moun pap kontan. Paske Bay li. Yeah, paske gen moun ki ekri m m pa menm konnen, yo ekri m yo di m yo felisitasyon men, men depi w tounen a pla sandal nan bat. Bon fò m di nou e Ayiti se peyi m. E di yo tout jou.
Wi, yè m gen yon gwoup moun nèg yo k avè m yo di m, Nevno, pa kite n vin pran w avèk kout baton lakay ou non. Non men Ayiti se peyi m, Ayiti se peyi m, se la m fèt. Epi mwen menm, e menm si gen anpil moun ki gen pwoblèm tankou pa egzanp gen moun lakay mwen ki konn ap pale anpil pou sa, yo di yo pou rezon toujou chak lè w ale ou vin Ayiti e Ou t al an Frans, ou t al an nenpòt lòt kote. Ya, ya, men e Ayiti se peyi m, se la m alèz, se la m alèz, menm si m konn tout pwoblèm peyi a gen an, men pa konnen m pa konnen yo, e pa konnen m pa konnen ke jan vi moun pa twò asire nan peyi a. Men m panse ke si m gen pou m pa egzanp ta fè yon bon ti tan yon lòt kote, m ap fè l fò m alèz. Fò m alèz e pi fòk m panse kondisyon yo reyini. M panse ke fò m vin ak koup la. Menm si m ta gen pou mwen fè yon tan yon lòt kote, men dabò m ap vin ak koup la, m ap vin selebre avè nou. Apre sa, si gen yon lòt chwa pou m ta fè yon ti tan yon lòt kote, m a fè l apre. M pran nòt wi.
Ou di w ap vin ak Koup la. E Nervno, m panse ke nou di anpil. Wè, nou di anpil. E pwochen pwojè yo, se ki sa l ap ye? Bon, pwochen pwojè yo. Èske ou gen yon nouvo klip ou konte soti nan divès tèks ou yo? Bon, m panse ke n ap kite Don Touch lan fè chimen l e m envite tout moun monte sou YouTube ankò inè fwa, tape Don Touch. Ignace de fils de plume featuring Farah Joseph epi nou kapab gade klip sa epi son bèl klip e m envite nou vrèman enjoy li apre sa m panse ke se an fonksyon de Don't Touch se an fonksyon de koup du mond lan epi fanatik yo pral deside ki klip yo vle epi n ap bay yo. Si w fè yon ti vire kepi an fas ee ap gon pwoblèm? Non li p ap gon pwoblèm men m pa twò anvi fè sa m p ap fè sa pou 2 rezon m ap bay yon grenn rezon se paske jeneralman youn nan rare fwa m pa renmen m pa renmen met kepi a mak Men le fè ke m pa t lakay mwen, di kou m gen yon kepi, kepi a gen mak. E a di li gen mak la. A ou pa fè piblisite. Ya m pa fè piblisite pou li. Enben Nervno, m panse ke nou di anpil deja ou konnen kay lan e pou ou pase ladan l de fwa la. Ya, ya. E w ap gen pou repase paske fò m konnen kòman, kòman w al reprezante peyi nou, kòman sa ap ye. Men on dirè emisyon sa ban m chans wi. Chak lè m sot ladan l m gen lè m wè yon pwogrè. Li ale m tounen m marye nou. Ah!
Enben n ap tann. Enben yon lòt fwa n ap kwaze wi Nerf nou.
Pa gen pwoblèm mèsi bokou. Dakò.